e nap salye laprès pale, ekri ak televize, nap salye medya an liy yo, nap salye pèp ayisyen an jeneral, nap salye dyaspora yo, nap salye chak manb e fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout e nou salye pèp ayisyen nap salye moun nan Nip, nap salye moun nan Sid, moun nan Grandans. Nou konnen nan moman an, bagay yo pa dous pou nou menm aprè tranbleman de tè ki sot pase a. Nou fè konferans de près sa pou nou anonse n ap fè yon trèv nan goumen ke nou ap mennen pou mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Nou fon trèv paske nou menm antanke lidè responsab nou chwazi fè trèv la pou pèmèt ke lopital avèk kèk lòt biznis ki enpòtan pou leta e pou peyi an yo kapab ravitaye yo an karbiran. Nou konnen jan nou tap dil deja kontrèman avèk sa moun tap di poukisa goumen an se anbal rete. Nou menm nou di l e nou repete l nou fè yon batay estratejik e m ap pwofite reponn dabitid m toujou reponn moun sa yo men yon sèl fwa m ap reponn yon jounalis petèt se paske misye se yon idòl li te ye pou mwen e petèt se yon nèg m te renmen e lontan lè m konn ap tande Sport-Tisibo m te konn tande misye m ap pale a Roudy Sanon yo voye yon voice ban mwen kote Roudy Sanon di e Babekyou gen mèt E Babekyou di l ap fon goumen estratejik efektivman l bloke tèminal Varreux ki se 70 pousan gaz e peyi a l ye. Roody map di w sa e se gwo erè sa nou fè nan peyi a. Nou souzestime moun e ke nou panse tout nèg ki pote zam. Se bandi, se gang. Jodi a li lè pou nou konprann ke e pa tout moun ki pote zam ki bandi. Ok e li lè ou menm Roody antan ke nèg e pou mwen m jije ki ki gon pakèt kapasite fòk ou ta kapab fè diferans ant bandi e gwoup ame. Wi efektivman fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout Nou se yon gwoup ame. E, se pi gwo fòs nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, Manyen Youn Manyen Tout, se paske nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, Manyen Youn Manyen Tout, nou pa gen bòs nou menm. Nou pa gen patwon. Goumen sa n ap fè a se yon goumen de prensip. Se yon goumen kote ke n ap defann dè valè. M te gen dwa chwazi. Pa mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, paske prezidan Jovenel Moïse jiskaske l mouri e antere jan n toujou di an, li pa t janm fè anyen pou fòs revolisyonè Jen Èp an fanmi e alye manyen youn manyen tout. E n ap gade seri de moun ki te nan palè nasyonal ki t ap koupe rache, menm on pòs yo pa fè pou yo ta mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Nou menm batay nou jodi an ki fè nap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse se pa paske nou phtk e pa paske nou gen bòs nou dil e nou repetel nou pa gen bòs. Nou ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse se yon kesyon de prensip. Li mèt se t on bandi, e t on chèf gang, e t on asasen tankou Reginald Boulos. tankou Dimitri Eeevo, tankou Nenel Cassy, li mèt et on vagabon tankou Andre Michel ki te prezidan peyi a, epi on gwoup moun te voye chache on ekip ti mèsenè, on ekip ti vagabon, on ekip ti delenkan pou yo sot kote yo soti, pou yo vin asasine prezidan peyi nou an, nou menm nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, nou t ap gen menm konpòtman sa a nou gen la. Nou ka pa dakò a on moun. si nou gon pwoblèm nap rezoud li ant ayisyen ak ayisyen men lè w pran de ti vagabon ki sot kolonbi vin asasinen yon prezidan de fason lach e revoltan konsa li fristre nou e se objektif goumen nou an sa se jwenn jistis pou prezidan jovenel moïse ankò yon fwa ou di Sanon m reponn ou pou m jis di w nou pa gen bòs. E se menm jan nou te di se Jovenel Moise ki kreye Fòs Revolisyonè Jenè Fanfanmi e Alye Mwen Youn Mwen Tout. Fòs Revolisyonè Jenè Fanfanmi e Alye se zèv Jimmy Cherizier, se zèv Andry Siska, se zèv Ti Junior, se zèv Krisla, se zèv Mikano e zèv Matyas Djouma. S on ekip jenn gason ki te chita ansanm epi nou te di poukisa nan geto yo nou pa met tèt nou ansanm paske nou remake se chak fwa gen eleksyon Se chak fwa nèg bezwen nou pou n goumen, pou n fè manifestasyon, pou n voye gouvènman ale pou yo, e lè sa yo konnen ke nou menm nan geto yo nou egziste. Epi, lè n fin goumen, swa pou n voye gouvènman ale, lè n fin goumen, swa pou nou ba yo pouvwa, nou gade nou wè, moun toujou ap dòmi menm kote a kochon nan waf Jeremi. Moun toujou ap dòmi menm kote a kochon nan Lasalin. Moun Dèlma 2 toujou ap twalèt nan sachè voye nan kanal òfelen an. De se fè, nou menm, kòm lidè kominotè responsab, nou te pran e desten nou an men epi n te fòme Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout. Ankò yon fwa, jan m di an, objektif konferans sa a, Nou anonse yon trèv, men nou pa gen jou nou pa gen lè, paske batay pou n jwenn jistis pou prezidan Jovenel Moïse la, se yon batay ki ap long anpil. paske nenpòt jan fòk nou jwenn jistis pou prezidan Jovenel Moïse la. Ankò yon fwa, aprè konferans de près sa la, tout katye ki gen fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, tout katye sa yo ap debloke jis pou pèmèt e ke lopital yo ravitaye yo pou yo ka jwenn gaz, jis pou nou pèmèt lòt biznis ki bezwen gaz e ki ap itil sosyete a e ke pou biznis sa yo kapab jwenn gaz. Men, nan jou k ap vin la yo, e. Mobilizasyon ap kontinye e batay pou mennen Prezidan Jovenel Moïse lan e pou n jwenn jistis pou Prezidan Jovenel Moïse lan, pèsonn moun pa ka kanpe l. E n ap pwofite tou pou nou pale de, pou nou pale avèk Premye Minis Ariel Henry. Pou nou di Premye Minis Ariel Henry li dwe tande larezon kote ke nou mande l pou li demisyone le pli vit ke posib pou yon lòt gouvènman kapab pran plas li a e gouvènman sa kap gen pou l ranplase Premye minis Ariel Henry an, li pap gen ni 2 ni 3 misyon. E se yon gouvènman k ap gen yon kantite minis ki trè redui, paske misyon gouvènman ki pral ranplase Ariel Henry an, se jis pou òganize eleksyon lib, onèt e demokratik. E n ap pwofite tou. pou nou mande entegrasyon mas yo e ke nan desizyon k ap pran anndan peyi a. N ap mande entegrasyon mas yo, sa vle di kisa? E jodi a, nou remake ke chaje jenn fanm a jenn gason nan katye popilè yo ki ekstrememan.

Jodi a, n ap mande entegrasyon mas yo nan desizyon k ap pran nan peyi an, yon fason pou richès peyi a kapab pi byen pataje. Paske nou gen 5 pousan moun ki gen 85 pousan richès peyi a nan men l. Sa vle di kisa? Jounen jodi a, nou pa ka pran yon peyi, nou remèt li bay yon ekip siwo libanè, nou pa ka pran yon peyi, nou remèt li bay yon ekip boujwa santi, Yon ekip boujwa konwonpi, epi se moun sa yo ki ap fè lalwa nan peyi a maten, midi, swa, e se moun sa yo ki gen ekonomi peyi an nan men yo, o pwofi de ki moun? E pa o pwofi de pèp la, se o pwofi de yo menm, paske moute anwo Laboul, moute anwo Petyonvil, moute anwo Fèmat, Tomasen, n ap wè tout diferans ki genyen nan 2 Ayiti n ap pale la yo. Epi voye je nou nan katye ki gen je nèf yo, n ap konprann ke se de 2 Ayiti n ap pale, e ke ou pa ka pran richès peyi a, e ke ou ban yon ti gwoup moun nou. E ke papa Desalin pat goumen pou sa, Desalin nan nan tèt li se t yon Ayiti kote ke nou tout nou jwenn. Desalin te gen yon Ayiti nan tèt li kote se pat koulè po nou ki tap detèmine e ke ki moun nou ka ye e ke ki privilèj nou dwe genyen. Nou ap pwofite e mande ansanm pwojè ke Prezidan Jovenel Moïse te kòmanse yo, tout pwojè. Prezidan Jovenel Moïse te kòmanse yo, fòk tout pwojè sa yo, alawonnbadè yo pa kanpe. Fòk tout pwojè Prezidan Jovenel Moïse te kòmanse yo, fòk tout pwojè sa yo kontinye, paske gon pakèt bagay Prezidan Jovenel Moïse te kòmanse fè, se bagay ki t ap itil pèp ayisyen an an jeneral. Nou ap mande ke a pou aparèy jistis lan, n ap mande minis jistis lan, N ap mande chèf polis lan e ke jounen jodi an pou nou sispann e fè lajistis avèk lapolis pou n fè l tounen bagay on ti gwoup moun, pou n fè l tounen bagay ti zanmi. Jodi a nou nou an 2021 e nou nan on syèk ki eksememan avanse, nou pa kab fè sa avèk peyi a mesye. N ap di minis jistis lan, n ap di direktè jeneral polis lan, jiskaprezan ou pa t dwe la men ou gen tan la deja. avan ke w demisyone oubyen avan ke w ale, moutre pèp la e ke se pa yon pwoblèm pèsonèl ou genyen avèk fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Sa m vle di pa la? M ap site non 2 siwolibanè, 2 milat ki gen manda dèyè yo. M ap pale de Woudòlf Jan, m ap pale, nou konn Woudòlf Jan se yon nèg ke Diye te arete deja pou kokayin, E Rudolph Jean melanje avèk Samy Andal yo genyen manda dèyè yo. M poko janm tande direktè jeneral polis la anonse operasyon pou arete Samy Andal, Rudolph Jean, John Joel Joseph, Paul Denis, Frantz Badio e on pakèt lòt moun ankò ki finanse tiye prezidan peyi a ki se Jovenel Moïse. N ap mande pou lajistis a lapolis. Sispann fè bagay patizan pou nou mete ni lajistis ni lapolis an branl pou jwenn asasen kriminèl sa yo ki te patisipe nan asasinen prezidan Jovenel Moïse. E nap pwofite ankò de konferans sa pou nou mande prese prese san pèdi tan tout moun ki nan prizon enjisteman, tout moun ke yo te arete. swa pou konviksyon politik yo, swa paske moun sa yo te chwazi pa mache nan yon gouvènman kèlkonk, n ap mande prese prese, san pèdi tan, pou yo mete tout prizonye politik yo deyò, paske jodi a, nou, an 2021 jan n sot di a, moun pa ka ap arete moun pou konviksyon politik ou. Moun pa ka ap pèsekite moun pou konviksyon politik yo, se sa k fè nou mande liberasyon prese prese chak grenn moun ki nan prizon. E jan m te di l nan kòmansman e konferans lan, nou mande depa Premye Minis Ariel Henry. M swete Ariel Henry wè sa k rive an Afganistan. Prezidan Afganistan an te kouri kite pouvwa paske l di li t ap evite yon ben de san. Jodi a, nan mizè. moun nan Sid, nan mizè moun nan Grandans, nan mizè moun nan Nip ye la, nou pa remake prezans Leta. Okontrè, se goumen n ap goumen pou pouvwa, se goumen n ap goumen e ke pou nou jwenn e bwat Leta pou n al vòlè. Men Leta pa prezan nan Sid, Leta pa prezan nan Nip, Leta pa prezan nan Grandans. Nou wè e Sektè Demokratik gentan mande BMPAD. Tèl tèl lòt kote gentan mande e tèl ministè. Pandansetan pèp la ap patoje nan mizè, pèp la ap benyen nan labou avèk kras. Nou di nèg yo se byen konte mal kalkile e pou moun k ap di e ke goumen sa e goumen e e nou gen bòs, nou gen si, nou gen sa. N ap goumen pou n libere peyi sa anba grif. Politisyen santi, politisyen kowonpi. Paske yon pèp pa ka viv nan mizè konsa, yon pèp pa ka viv nan kras konsa, jodi a pou nou chwazi, ou konprann mwen, se goumen pou nou nap goumen pou pouvwa. Se poutèt sa nap mande Premye Minis Ariel Henry kite tèt primati a le pli vit ke posib pou evite yon ben de san. Pou evite yon Bedesan kite tèt Primati an. Si nou, Fòs Revolisyonè Jenèf Anfanmi e Alye, manyen youn manyen tout, n ap kontinye devlope estrateji e n ap kontinye goumen. E jan m toujou di l la, nou pa t pran ennan, dezan, senkan pou n met peyi a nan eta sa. Pou moun k ap di kont revolisyon apa revolisyon se anba sèlman l rete. Nou ka pran ennan, nou ka pran senkan, n ka pran dizan, men sa ki si, n ap rive libere peyi sa anba grif boujwa santi anba grif boujwa kowonpi. Ankò yon fwa, e nou menm nan Fòs Revolisyonè, Jenèf an Fanmi Alye manyen youn manyen tout, nou vle pèp ayisyen an konnen, goumen sa n ap fè a e pa goumen Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye l ye. Se goumen tout pèp ayisyen an. Se goumen nou chak grenn ayisyen endistenkteman. Se goumen jenn gason ki nan inivèsite yo, apre apre nou fin etidye, nou oblije ap e e ranpe tankou koulèv pou n jwenn yon travay. Goumen sa, se goumen. Pou 50 pousan pitit malere malerèz aprè lekòl primè ki pa ka antre nan lekòl segondè yo. Goumen sa se goumen 85 pousan lekòl nan peyi a ki privatize. Jounen jodi a pitit malere malerèz pa ka al lekòl. Goumen sa se goumen pou n retire richès peyi a nan men 5 pousan moun ki gen tout richès peyi a nan men yo. Ankò yon fwa n ap remèsye laprès e m ap di ou di sa non fò l gade m byen l wè m gen yon bèl kostim sou mwen. E dezòmè m pa bandi ankò. Paske an Ayiti depi w gen, depi w gen kostim ou pa bandi. E ou di men granmoun sou ou, petèt ou te yon idòl, men goumen m ap fè jodi a la m pa gen tan pou m gen idòl, m pa gen tan pou m gen zanmi. Paske wè, n ap mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Li mèt se te Martine Moïse, li mèt se te 2 pitit Jovenel yo ki kanpe an kwa pou Jovenel pa jwenn jistis, woulo fòs revolisyonè. Jenèv an fanmi e ale manyen youn manyen tout ap pase sou yo. N ap trase yon egzanp nan peyi a pou okenn ti vagabon pa janm sot kote yo sòti, pou okenn ti boujwa santi pa janm peye moun vin asasinen yon prezidan nan peyi a. Ankò yon fwa mèsi e trèv la lanse nan zòn ki gen Jenèv yo e ke nou pral debloke e ke pou lopital yo pwofite e ravitaye nou an gaz paske nan jou k ap vin la yo fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e ale manyen youn manyen tout ap retounen sou beton ankò. pou n egzije depa Premye Minis Ariel Henry e pou nou mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Lajistis, lapolis, avan m ale, n ap mande lajistis a lapolis pou nou fè travay nou. Paske moute la a, sou Bèlè, anlè Bèlè, le 25 fevriye 2021, prizon sivil Kwadèboukè e kase. Se te Anèl Jozèf avèk Kempès Sanon ki kraze l. Se Kempès Sanon sa a nou wè nan videyo avèk mayo ble, manch raz, k ap di l pral mache pran babekyou. Kempès Sanon se li k te tiye responsab prizon sivil Kwadèboukè a, enspektè divizyonè a. Li k touye l pou l te ka sove nan prizon. Jounen jodi a, si lapolis di l ap chache bandi, l ap arete moun, pa di w ap vin nan katye k gen Jenèf epi gen kote w poko janm ale. Nou viktim sa pandan Jovnèl Moyiz te la, nou te konn di e Jovnèl Moyiz te konn pwoteje Jenèf. Jodi a, tout moun wè reyalite a e pa sa l ye. Ankò yon fwa mèsi e mesye ki nan Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi a e alye yo. Tann modòd, pèp ayisyen an tann modòd paske goumen a ap long pou n libere peyi sa. Mèsi anpil.